ki fè ki fè sa men se pa dezòd m pat janm dezòd m se yon timoun ki te toujou trè trè atantiv lekòl m te toujou trè trè bay lekòl mwen anpil priyorite ou konprann pat gen dezòd m pat dezòd bon bagay now m te toujou bon timoun
bon bagay pale nou enpe de kòm si fanmi w ou gen sè frè kòman w te grandi
ahh mwen grandi avèk bèlmè mwen mwen grandi avèk bèlmè mwen. Aahmm bèlmè bèlmè mwen te gen sèl nan kay lan ou konprann sam diw lan se bèlmè ki grandim mpat gen chans grandi avèk fanmim paske lè manmanm pati manmanm te kitem nan men papam ou konnen papam gen fanm tout kote ou konprann so sa te vin fè ke mwen mwen mwen grandi ansanm avèk nan lakou bèlmè mwen so a laj de 16 ans. Mwen vin kite bèlmè m paske m te vin ou konnen ou kòmanse vin ti demwazèl ou vin santi ke bèlmè w pap trete w byen men m te gen yon bon bèlmè bèlmè m nan te vrèman bon se te yon dezyèm manman men m pa kwè gen yon jan yon bèlmè gen yon bagay yon bèlmè kapab fè pou l bon nan zye yon timoun depi l depi l gentan pot tit bèlmè a otomatikman Ou menm ki timoun nan ou kalifye l kòmsi l pa bon men se yon moun ki te pran swen m, se yon moun ki fè anpil bagay pou mwen, se yon moun ki tout sa m te konn pran kòm mizè l t ap fè m pase yo jounen jodi a se yo menm ki itil mwen.
Ou konprann? Yeah, yo sèvi m leson kòmsi fè m fè manje pou tout moun nan kay la m te yon timoun, fè m penyen cheve, fè m leve bonè, fè m fè pwòpte kay. A laj mwen te ye a yo pa t bon men la mentnan se yo menm mwen itilize lakay mwen. M se yon chèf lakay mwen. Pa gon manje, pa gon pla m pa ka prepare, pa gon bagay ke m pa ka fè. So, se avèk yo mwen leve. Lè m vin gen 16, 17 an, m vin pake valiz mwen, m kite m al jwenn granmè m.
De la, granmè m nan te gen, deja gen 2 lòt sè m nan men l, paske manman m pati, manman m kite m a laj de 6 an lè manman m pati. So bèlè mwen gentan gen 2 sè plis matant mwen yo, kouzin mwen yo, so mpa bezwen di pitit non non, gwo chato kay, jenn fanm, jenn gason, so kay la te chaje kou le ba, se te vrèman vrèman vrèman vrèman se te vrèman byen, m leve, mwen son timoun mpa, nan jèn aj mwen mpa leve avèk anpil lanmou, rezon ki fè sa paske janm diw la mpat. M pa t janm leve avèk manman an. M santi ke gen yon bagay ke mwen petèt pèdi oubyen ke mwen pa t jwenn. Men, sesi ne chanj pa sela, m te toujou, ou konprann sa m di w la, m te toujou konn tande manman m. Li te toujou rele, ou konprann, toujou la. Toujou la nan telefòn, menm lè ke li pa t kapab la, prezan. Ok. Ok. Bon bagay. Bon bagay. E, ok. Bon, jiskaprezan, ou te gen yon childhood ou te bon anpil, kòmsi ou te vrèman konble, ou te gen yon big family, ou te gen love, ou te gen lanmou. Ahh mwen leve byen, mwen grandi byen, mwen grandi byen. Kounya la si map gade lavi m, mwen ka di w ke mwen grandi byen. Men tankou m sot di w la nan tan lè m tap grandi a pou mwen menm mwen pa tap grandi byen, m tap grandi nan, paske ou t konn ou timoun ou pa gen manman, ou konprann? Ahh bèlmè a tout sa lap fè yo jounen jodi a mwen di w mwen pran yo kòm leson men nan laj mwen te ye a, son timoun mwen te ye. E plezi m te vle pran, m te vle enjoy mwen but ou konprann? But yeah, mwen leve byen gras a Dye, m te konn manje, m te konn domi byen, m te konn leve, m pat malad, se sa yo ki te plis enpòtan, m te genyen yo Bondye te ban mwen yo, ou konprann. Bon bagay, bon bagay.
Mèsi pou bèl rale sa w sot fè sou Kòmsi Jan w te grandi. Kounya a, si n ap rapidman nou pral fè yon antre nan zafè sinema. Yes.
Mwen menm mwen te konnen w se nan I love you Anne se la mwen vin konnen kiyès ki Linda ok se non sa tout moun te konnen kote kote sinema se la ke tout moun vin konnen Linda alò egzakteman kibò sinema a soti eske se yon bagay ou te konn fè teyat kòmsi nan lekòl ou kijan sa te kòmanse a ki laj tou paske li enpòtan pou nou fè moun yo gen yon ide paske m kwè w te vrèman jèn lè w t ap jwe wòl Linda so fò moun yo konnen kòmsi kisa k ap fèt ba nou ane oubyen laj pou nou ka gen yon ide vrèman. Ehm poum onèt avèk ou. Mwen fè tou atis, se yon bagay ki te toujou nan san m. L'art se pa quelque chose qu'on peut aller à l'école pour apprendre, se yon bagay comme si it's in your blood, se yon bagay ki nan san w. E sa k fè gen moun, ou mèt wè l fè sa l vle, li pa kapab devlope l. Pendant ce temps, je n'en disconviens pas, gen moun ki gen odas. Men il y a une grande différence entre audace et l'art. Ok. E pou la mizik mwen gen odas. Ou konprann nan mizik mwen gen odas men pou le sinema se se kèlke choz ki son bagay ki mèt tonbe dsi. So mwen te toujou lakay mwen, mwen te toujou ap fè teyat, mwen te toujou ap fon seri de bagay. Lè yo voye m nan mache, lè mwen pa gen yon moun nan mache Dèlma 32 ak pat konn ti ravèt, ti ravèt blanch lan. Paske m fè teyat, m rive nan mache. Se konsa yo te konn rele m. Lè m rive nan mache a m tonbe fè teyat. Tonbe fè makak devan machann yo, yo tout te konnen m. Ou konprann machann fresko yo, yo ban m fresko, ou konprann fè m kado. So, je kòmanse avèk le sinema an 96. Se pandan m t al nan sinema, m t al nan Imperial, m t al gade yon film ki te sòti epi je rankontre Vladimir Telisma ki se yon pwodiktè an Ayiti. a l'époque et puis li wèm bèl timoun oh bèl cheve e pa sa non bèl timoun shout out to DJ Stacks DJ Stacks
bèl timoun so li envite mwen li vini li banm on cut et puis li dim li dim ou bèl m ta renmen inisye w nan sinema et puis m di oh sinema oh sa m pat gen toujou renmen et puis se te an 96 et puis de là etant

pou m t al jwe Anne, men lè m rive nan casting nan, Edner Jean, à l'époque, qui était le executif producteur, li di ke mwen twò, m pa sanble pitit Bicha, m twò blanche, tu vois. Ok, ok. Oh, se ou ki t ap Anne? Yeah, bien sûr.
Oh, wow. Epi kounye a la, epi yo ban m jwe Linda, epi Nice Simon jwe Anne, ki vin yon siksè e ki al anpil lòt travay pou mwen ankò.

Se pa bagay map fòse fè, se la pèsòn, se moun sa m ye. Mwen toujou wè m tik tik tèk tòk sou do pyès. E nan san l ye. Je suis né comme ça. Bon bagay, bon bagay. E I love you Anne Fête. E m gon kesyon m pral poze w la a, se si w vle w reponn paske mwen menm m renmen pou paran ayisyen paske fò m di w gen nou gen anpil granmoun ayisyen ki gade emisyon sa a. Paran yo sitou lakay nou. Paran ayisyen pa sipòte pitit yo lè y ap fè wout sinema oubyen mizik oubyen art nenpòt sa l ka ye ki pa doktè ki pa avoka so nan laj ou te gen ou te jwe I love you Anne konbyen kòb konsa ou te fè pou moun yo ka wè ke kòmsi se pa yon bagay sa yo se pa pèdi tan yo ye se yon seri de bagay si w mete prensip si w mete disiplin ou vrèman ka fè kòb ladan l e w ka viv de sa. M te fè 1500 dola ameriken. Ok.
Alepòk Ou pat menn actress ou pat komsi menn karaktè a m panse M menn actress mwen pat fè plis kòb ke sa tou. Ok bon pou epòk la. Pou epòk la ou konprann m kounya a lepòk yo banm 1500 dola ameriken yon timoun mwen se yon pakèt kòb ou konprann m ba papa m ou konprann m ba ti zanmi m al shopping se te beaucoup d'argent a lepòk la mentnan se yon nan pòl si se te nan peyi isit. M te tou leve atè a, men ou konprann Ayiti e sa. Y a pa davni an. Men ou menm, avèk eksperyans ou fin fè nan sinema ayisyen an, ou reyalize se yon bagay, se pa pèdi tan li ye. Si w fè l byen, ou ka fè kòb ladan l. Se sa? Avèk le sinema, pwoblèm ki genyen nan sinema, lèsmwa te di w. Lè w jwe yon fim, pou w jwe fim nan. Tankou mwen menm nan kalib mwen ye la poum jwe yon fim mwen nan 10000 12000 dola. Ok.
So lè ou fin touche 10000 12000 dola ou jwe fim nan ou fini. Ou pa touche ankò. Ok.
Ou pa gen yon ou pa gen nan royalty an kòmsi tank fim nan ap jwe wap touche gon kote fim nan ap pase commercial paske nou pa gon platfòm pou sa. Ok.
So sa vle di imajine m fè 12 mil dola m gen 2 timoun anvan w bat jwe 12 mil dola a gad. Alèz, alèz.
W konprann?
So m pa pral di li gen lajan ladan l vrèman. Ok. Sinema pa gen lajan, mizik an dotre an an the other hand yes. But sinema non. Ok. Sinema s on bagay ou fè se se se pasyon e n an n pa di ke Nan pri sa m ba w ke mwen ye kounya an, se petèt m ka jwe 3 ou 3 fim konsa. Paske pa bliye tout lòt fim mwen jwe yo se Ayiti mwen jwe yo. Donk tout se nan 3 mil. Donk ou ka resi touche 4 mil dola w di m kase ponyèt sa. Ou wè?
So, pa vrèman gen, pa vrèman gen kòb nan sinema. Avan yè m t ap gade dènye fim ou fè avèk manman m, nou te.

Kòman Blondy fè manage pou l fè pou l fè sa paske m gen dwa kreye yon karaktè pou chak bagay ki ap fèt nan lavi m m kreye m gen dwa kreye yon karaktè jis pou sakrifye m kreye moun sa jis pou sakrifye jis pou fè l m kreye moun sa jis pou renmen l ou konprann sa m di w la paske dan lavi se se se se yon act li ye n ap act so fòk ou act byen pou sòti byen tu konpran. Byen pale, byen pale.
Ok, rapidman, gon chavire ki vin fèt, Blonde lan vin kite sinema, lale nan mizik. Kisa k te trigger chanjman sa? Kòman, kòmsi, gwo tranzisyon sa, kisa l ye Blonde lan? Pale avè nou. Bon, nòmalman, je kòmanse avèk la mizik. Lè m kòmanse nan, nan, nan, nan, nan, nan stardom mwen, lè m ap evolye, lè m fèk ap inisye pa evolye lè mwen fèk ap inisye ladan je kòmanse avèk la mizik paske mwen te gen manno telema ak ti mesye sa yo ki te gen yon djaz nan zòn kafou fèy je grandi a kafou fèy sa son ti parantèz map fè lè nou wèm al kafou fèy map bay don se pa fè mal fè pou moun wè se la je grandi la legliz grann mwen la tout bagay nou kay nou kafou. Feuilles, depi w rive Kanfou Fèy ou mande timoun Sè Pòl yo bò Sanatoryòm, Savann Pistach, monte bò sa a ye, se lakay mwen. Karidad, tout kote sa yo se lakay mwen. So, epi yo envite m, m te kòmanse chante men se te rasin. M kòmanse avèk mizik anvan. Epi lè m kòmanse.